Fanatik pale boul mèsi dèske ou toujou branche nou sot pale de seleksyon feminin ayisyèn nan e kounya nou pral pale de seleksyon u 20 an e maskulin nan kote ki angaje nan kalifikasyon koup du mond li jefte e premyèman anvan nou pale de seleksyon an m ta renmen nou fon ti pale de kotch Angelo ki nouvo ki gen kèk jou nan tèt seleksyon an. Men ki son coach ayisyen se premye fwa ke lap antrene seleksyon yon seleksyon an Ayiti. Dayè nan yon entèvyou m te fè avè l ane pase li te se te rèv li pou l te kotche yon seleksyon ayisyèn. Se yon coach ki pa fòme isi, ki pran fòmasyon aletranje. Ki pran fòmasyon aletranje.
E ki vle vin sèvi peyi a. Wi, se li nan mwen te li e. Lòt mwen te li atik lan, mwen wè ke l pale de sa, li di ke l te vle vin sèvi peyi a e yo ba l chans pou l. M panse ke se yon kotch ki ka sèvi nou, paske li gen yon bòn fòmasyon, èske w wè sa m ap di w lan? E li konn lakay tou, paske se yon ansyen jwè Villette Athletic Club, li aparamman l jwenn diplòm ni anpil kote an Ewòp, tèlke an Angletè. E an palan d'Angletè, li te nan pwomosyon Gareth Southgate, ki se aktyèl seleksyonè Angletè. Donk m panse ke nou gen anpil a tire de misye, malgre ke se li kotche de ekip inivèsitè Kanada. Feminin. Kanada, wi, Kanada. Men m panse ke nou gen anpil a tire.

preparatè fizik Steven Chery Pierre ki prepare anpil ekip. Nan seleksyon pa nou yo. Wi, ki prepare anpil nan seleksyon pa nou yo. E jan m di w lan, m panse ke kotch sa a, menm si deja paske yo remèt yon ekip 3 ou 4 jou a la dènyè minit. Se pa evidan ke yo pral fè yon gwo bagay avè l. Deja, se yon seleksyon ki te. ki te an trè gran difikilte pou l t ale. Pou l t ale. Li te an dout e se èd Concacaf la ki vin fè ke. Ke l ale. Ke l ale. E mwen panse ke e
menm si fò nou pa m pa vle m ap tou di fanatik yo sa m santi ke fò nou ta yon ti jan kèlkeswa rezilta a. Pou n ta kleman.
Pou n ta kleman nan men avè l e m panse Si federasyon sa son bagay serye lap fè ke yo tou kite seleksyon sa nan menl poul pase a seleksyon u 23. Mwen m panse ke poutèt yo ta ka tou kenbe ti mesye sa yo pou yo pase nan u 23.
Dayè se menm yo menm kap konsène pa ju olenpik kap gen pou vini yo. Donk vwala e.
Ke yo konstwi depi kounye a ansanm avè yo. Ke nou sispann se chak fwa ke nap touye dife, nap fonksyone an ponpye, ann prepare yon pwojè, ann gen bon pwojè, ann kenbe kotch la, li gen nivo. M panse Depi nèg la tal lekòl l sa lap fè a l konnen l li gen li gen eksperyans se pa sou nou lap vin fè premye eksperyans li donk m panse ke li merite pou n ta bay. M panse yo ta dwe pran egzanp sou seleksyon Ajantin nan. Ajantin te konn te konn renmen kraze brize anpil. Chak chak echèk
kotch la ale. Yo pase Pekerman, yo pase Alfio Bazile, yo pase Maradona, yo pase Batista.

Monchè yo pase yo pase e jiskaske yo vin resi konstwi avèk Scaloni e se Scaloni e tout moun te ap di li trè jèn poukisa yo bal seleksyon sesi e Scaloni ap fon bèl ekip la bèl ekip bèl ekip li gen 3 4 an nan ekip la yon bèl ekip yo pami ekip e nou ap gade nou ap gade tite tite fon tite ap gen lontan la pwomèt nou de bagay ki pa kon kòrèk men se federasyon brezilyen nan. Kenbe ti di. Yo fèl konfyans. Yo fèl konfyans. Mwen se, mwen se yon seleksyonè de, de, yon nèg kap antre nan seleksyon, li bezwen tan. Paske se pa toutan lap reyini avèk jwè yo. Se pa chak jou. Se pa chak jou.
Se petèt kèk fenèt ki ap gen entèval 2 mwa, 3 mwa nan mitan yo. Se lè sa sèlman li gen pou l wè ak jwè yo. E antretan jwè yo gen, gen game fòm nan klèb yo, gen anpil bagay ki chanje. Se pa, se pa toujou menm rezilta yo lap ka jwenn. Donk yo ta dwe pi kleman e pi pasyan avèk yon, yon coach. Eben nou swete coach Angelo e plis siksè e an palan de siksè e seleksyon u 20 an ki monchè m gade e m ka di m gade on bon pati m gade premye mitan m gade m gade on bon pati nan match lan m panse ke sa fè m mal lè map gad ti mesye yo mwen wè ke se de mesye ki konn jwe foutbòl ki ka jwe foutbòl anpil talan agresivite volonte tout sa sou teren an tou sa e m wè ke. yo pa bay nèg yo preparasyon. Èske w wè sa m ap di w la? Yo pa bay nèg yo preparasyon kote. Non, m panse federasyon sa son mo l prèske bani nan vokabilè l. Ooh! Sa k rele preparasyon? Preparasyon, m panse bon, m pa ka di sa. Seleksyon, a seleksyon. Nou toujou bezwen fè tout bagay alavavit, san okenn planifikasyon. Bon memwa, planifikasyon, zewo. Menm nou pa ka di sa, nou pa ka, li pa gen, m pa ka menm di alavavit. On seleksyon ke li konnen l pral nan koupdimonn on semèn alavans. On semèn wi! Non, li pa konnen non. E li konnen e fas sa. E m pa pale de federasyon, m di w seleksyon an, ti mesye yo konnen yo prale yon semèn alavans. Paske yo te fin ap di ke. Yo te gentan di yo yo pa prale. E yo pa t ap antrene. Yo pa t gen kotch. Donk se pase de yon eta kote yo te kanpe nèt, epi britsoukou. Mwen m twouve ti mesye sa yo gen anpil moral. Men nou ka remanke l, gad nan match la fizikman. Se yon ekip ki kase, kase, kase an 2 depi 10 premye minit nan dezyèm mitan. Sa vle di ke se yon ekip ki gen 50 minit boul. E pandan se tan, ti mesye yo moutre anpil volonte. M ap gad San Milan k ap jwe, l sou anpil balon. E bon, la gen anpil moun k ap kritike. Gen anpil moun ki t ap kritike San Milan ke aparamman se te petèt pou non ke misye moutre l ka jwe foutbòl. Stevenson Jeudi bon on ne va pas parler de lui on sait qui il est se atakan Violette Athletic Club. Se Violette e se meyè jèn jwè Karayib la. Karayib la donk nou konnen ke m panse ke menm apre tounwa sa Stevenson Jeudi Violette mèt prepare. Stevenson Jeudi ki aple an seleksyon nasyonal senior deja. Wi e yo yo Jean Jacques te di ke li byen li byen apresye sa l wè a mwen menm mwen map k la avè w e ke nèg Violette yo prepare kò yo la pou yo chèche on lòt atakan mwen m panse ke apre tounwa a. Aprè tounwa U20 an, Stevenson Jeudi sipoze gen, m panse ke l sipoze jwenn kontra. Wi, se t ap enpòtan pou nou. Bon, malgre tout sa, malgre tout sa, li pa mal kòmanse, kotch la jwenn yon match nul. Wi, yo sove yon match nul. Yo sove yon match nul, men m panse ke ti mesye yo travay, yo travay. Yo travay, yo sove match nul lan, E yo menm mennen sou ekip Trinidad la pandan match la. SOS sa map diw lan. Alòske yo te yo te ouvri skò sou yo. Yo te ouvri skò sou yo, yo yo retounen, yo retounen e yo yo remennen sou yo, yo yo te vin fè 3 a 2 a, malgre sa yo vin mennen 4 3 sou yo, donk nèg yo sove match la, donk m panse ke ekip ayisyèn sa son ekip ke si yo pran san yo, yo bat Surinam, sa ap fè nou 4 pwen. Donk nou menm n ap kab ale nan dezyèm faz la paske se 3 moun y ap pran. Se 3 moun y ap pran nan gwoup la sèlman e devan Meksik se ka pi konplike. Men si yo fè djòb la deja devan Surinam, m panse yo gen yo gen dezyèm tou a nan pòch yo. Trè byen.
Jefte, m panse ke nou di ase sou seleksyon U20 an la. Nou pral pase nan dòt pwen.